Lè m ap analize dokiman oubyen m ap eseye konprann li, jan m te di Guerrier Dieuseul sa a aprè entèvyou ke l te fin reyalize avèk le numéro un du SKL, Sant Carl Levèque, n ap pale du Révérend Père Jean Gardy Maisonneuve, m te di Guerrier, ECC Ansanm kont lakoripsyon, ansanm de òganizasyon sa yo, menm si yo ta anime de trè bòn entansyon nan demach yo a, mwen panse manke elegans e mwen panse ke yo frape twò fò oubyen yo frape jij la twò fò. Jiskaske m menm kestyone si w vle, Guerrier Dieuseul, demach Òganizasyon sa yo, èske se paske yo vle ede nan dosye a? Èske se paske yo vle regle yon kesyon avèk jij Alduniel Dimanche? Oubyen èske yo genyen yon bagay ki kache? M pa konn kisa li ye. Men m te estime, ke se swa dan la fòm, ke se swa dan le fon, te manke yon elegans si w vle Guerrier. Nan premye paragraf la, n ap pale de kominike de près la. Ou wè structure la di w ke jij Al Duniel Dimanche itilize lit kont la kòripsyon an, men yo mete yon advèb, vrèsanblableman pou aplike yon ajennda kache. Mèzayou! Se dè zòganizasyon de defans dè dwa zimen kap pale pa dè mwendr son ansanm dòganizasyon ki gon sètèn notoryete nan milye a. Nap pale don jij enstriktè kanmenm kap trete yon dosye trè zenpòtan pou la repiblik. Nou pa genyen poun fè bal anlè. Si nou menm kòm òganizasyon nou apresye dosye a, nou fè dè analiz, nou fè dè ankèt, nou gen dè eleman ki pèmèt ke n fè dè konklizyon, M pa ta gen pwoblèm ke n vini efektivman nou di la repiblik a atansyon a jan Al Dunyèl prale a men sa nou gen kòm eleman. Men lè petèt nou menm kòm òganizasyon n ap pale n ap di w sanble ke jij la gen yon ajennda kache. Mwen m pèdi. Nou ka kite l pou senp sitwayen an k ap opine. Nou ka kite l pou sitwayen lanbda a k ap apresye. Li ka di, ah, jan jij la prale la, jij la genlè gen yon bagay dèyè tèt li. Jij la genlè gen yon motivasyon. Men se pa vouzòt! Òganizasyon dwa moun ki nou menm gen yon responsabilite, si w vle, nan mete kanpe oubyen enstore, si n vle, eta de dwa ke nou tout reve anndan peyi a. Mwen m panse ke se anpil lejète, si w vle, nan demach la. Pou ap di, tankou son patikilye kap pale, kap pale o jij la itilize vrèsanblableman. Donk se pa anyen n konnen non, se pa anyen n gen kòm done non. Donk selon sa n konprann, selon jan n wè bagay yo, jij la itilize batay kont kòripsyon an pou l aplike yon ajennda kache. M panse ke si. Nou genyen dè eleman nan men nou ki ka fè n tire yon konklizyon, ki ka fè n fè yon dediksyon, ke n di la Repiblik, ki sa bagay la ye? Di, a! Jan Jujal Dunyal prale la, men kote l vle rive, atansyon avè l. M pa konn si w konprann. E si jamè, kòm nou gen yon wòl de vijil anndan sosyete a, nou dwe asire n ke dwa tout moun kèlkeswa moun li a li garanti, nou dwe veye byen si aske dwa tout moun garanti. Si n genyen de rezèv oubyen nou genyen de eleman, jan m sot di talè a, de done, nou ka toujou petèt voye yon korespondans bay otorite de titèl jij la pou di a jan jij la prale la gen de bagay ki ap mal fèt, men kòman men kòman, men sa n gen kòm eleman nan men nou, eseye wè si n kapab rekadre jij la o pli vit. Bon, byen antandi, si lalwa pèmèt sa, paske yo di m jij la li menm li gen pouvwa, byen antandi, a la limit de sa lalwa di yo, etsetera. Men lè n antann nou, nou soti yon kominike pou n di vrèsanblableman jij la gen lè ap itilize lit kont lakoripsyon an pou l aplike yon ajennda kache. Mwen menm kòm senp sitwayen, Nou pa aprann mwen anyen. Se kòmsi m te ka li yon pòst Facebook. Se kòmsi m te ka li yon tweet yon sitwayen fè, yon patikilye fè. Kominike a te rapousuiv pou l di n ap sonje ke majistra Dimanche ke manda l ap rive a echeyans le 29 janvye livre l depi desanm 2023 nan yon vast operasyon ilegal e arbitrè ki karakterize notamman pa sa yo rele le non respè dè pwosedì jidisyè nan kad dosye patati patata. Ann fè yon ti kanpe la. Dabò pou le manda mwen vle atire atansyon òganizasyon sa yo sou sa maten an e m panse yo gen de moun ki plis avize pase m. M pa pral di ke yo gen rezon oubyen yo pa gen rezon sou echeyans e manda dè jij la ki ta dwe rive. Sou manda jij la ki ta dwe rive a echeyans le 29 janvye a, men m ka toujou di yo konsa ke fò w ta regade done yo kominike ba yo yo, paske gen yon gwo deba k ap fèt la dan la repiblik antre lè jij yo te nome yo avèk lè jij yo prete sèman. E mwen pale avèk plizyè majistra nan sistèm nan ki eksplike m ke jij yo

Jij Al Duniel Dimanche, Èske jij Al Duniel Dimanche te prete sèman 1 29 janvye? Oubyen tou èske yo pa konfonn ni si w vle avèk lè yo te nome jij la? Si byen ke gen yon ansanm de jij ki te nome antre le 22 e le 24 janvye, men le 29 janvye yo te prete sèman, oubyen 1 29 janvye yo te prete sèman. Donk sa vle di ki sa? Sa vle di ke pou jij sa yo ki te nome swa le 22 swa le 24 janvye, ebyen a pati de 29 janvye kap pwente la a ki se dat yo te prete sèman, manda yo ap fini. Men eske se le ka pou al Dunyèl Dimanch? Donk selon sa m dispoze kòm enfòmasyon, m pa kwè. Paske jij al Dunyèl Dimanch pou yon rezon oubyen pou yon lòt, e gen 2 jij ki te menm nome ansanm avèk li ki rapòte m sa, pat nan peyi a, dikou l pat prete sèman. Se aprè plizyè mwa ke li rantre e ke li ta pral prete sèman, etsetera. Brèf, m te vle atire atansyon pcc e sou sa. Yo pale de jij la ki livre l yon vas operasyon ilegal e abitrè ki karakterize pa non respè pwosedi jidisyè. Menm la ankò, Gregory Lubin, Mwen menm mwen pa konn anyen nan lalwa, m pa konn anyen nan dwa etc. Men m sipoze, jan m toujou di l, lè genyen de fay, lè genyen non respè pwosedi yo n ap pale la, lè genyen des erreurs nan yon nivo oubyen nan yon lòt, menm si se pa nan tou lè ka, men se sèten lejislatè yo te prevwa ki sa ki dwe fèt paske yo konnen an afa de moun ka toujou genyen de bagay konsa. Men kounye a si genyen petèt Yon ansanm swazi regilarite, m pa konnen, oubyen e non respè, oubyen oubyen erè nan pwosedi n ap pale la, il revyen petèt ak jistisyab yo, avèk avoka yo pou konnen ki sa yo dwe fè, ki sa yo pa dwe fè. M pa konn si w konprann sa m di w la. Men lè pa egzanp pou dè zòganizasyon tankou nan tranp òganizasyon sa yo ap di w konsa ke jij la ap plase enterè mesken li a yon nivo ki pli elve ke lalwa. Se yon plon gaye. E dè òganizasyon nan tranp òganizasyon sa yo pa ka nan demach sa a. Si n ap denonse jij la a pati de enfòmasyon ke n genyen, ke n parèt tout kò nou, menm jan òganizasyon sa yo ki pwodui pou laplipa dè rapò yonn pi enteresan pase lòt, nou toujou pran plezi pou m ap li rapò yo, pou m ap analize rapò yo, pou m ap trete rapò yo. M byen kontan lè sa a yo vini avèk de metodoloji pou yo di w men kòman yo te pwosede pou fè rapò a, yo vini avèk de enfòmasyon pou yo di w men kiyès yo te kestyone nan kad rapò a, epi yo di w men kisa yo jwenn E a la fen yo di w men kisa yo rekòmande ok, men kisa yo yo sijere. M pa konn si w konprann. Men kounye a si gon jij k ap trete yon dosye osi enpòtan ke dosye CNE a, nou estime jij sa li pa ta kòdyòm oubyen jij sa gen de bagay nou repwoche l, sa p ap koute nan anyen ke n pran yon ti tan pou n mennen yon ankèt sou jij la. M pa konn si w konprann. Mennen yon ankèt sou jij la menm jan m sonje nan dosye Jovenel Moïse la. Genyen rnddh ki te travay sou yon jij ki li menm te gen responsabilite pou l enstwi dosye a. E m nan travay rnddh sa, rnddh, m kwè m te jounalis repòtè lè sa, m te trete rapò sa, te di men ki sa l jwenn? Li jwenn ke jij sa ap pran lajan nan men moun, ok, pou pa tande yo oubyen pou tande yo pou voye yo ale lakay yo oubyen pou retire manda dèyè yo. Sa li te plizoumwen konpreyansib. Paske yo vini avèk de deklarasyon, yo vini avèk de, de, de, de, de, de done ke de moun ki konsène pa enstriksyon an, yo menm yo pataje avèk òganizasyon dwa moun nan. Kit aske jij la te di se manti y ap fè sou li ou pa, men omwen nan travay rnddh la, ou wè l te di w men, men, men, men, men. Men nan ka sa pa egzanp, lè n esplike ke jij la se afè pa l l ap regle, ke jij la gen lòt bagay dèyè tèt li, ke jij la li menm li gen dè enterè mesken l ap eseye defann o detriman de lalwa etsetera. Pou mwen menm, nou ekri pou n pa di anyen. Paske lè m ap kontinye li dokiman, m pa pral atann pou n di m men apatide kisa nou fè dediksyon an. M pa konn si w konprann. Men a pati de, de, de, de, de, de sa n gen nan men nou ki fè n pale konsa. Men otomatikman se chemen sa n pran, otomatikman se wout sa n pran, nou bay moun posibilite pou kesyone demach la, pou kesyone motivasyon estrikti sa ki rele Ansanm Kont Lakoripsyon. Mwen pa vin la pou mwen di ke òganizasyon sa yo yo choute deyò oubyen òganizasyon sa yo yo pa gen lejitimite pou dis pou dat oubyen òganizasyon sa yo sa yo di a pa kanpe sou anyen. E pa de sa m ap pale. Dayè m gen anpil respè pou òganizasyon dwa moun yo e m travay anpil sou ansanm de rapò yo pwodui anndan peyi a. Men konsa tou, lè gen dezentèvansyon nou fè Nou menm kòm òganizasyon ki, anndan sosyete a, ta dwe enspire moun konfyans pa rapò avèk kalite travay n ap fè yo. Si gen bagay ki pa klè, m ap toujou vin di sa la. Jodi a ou ta ka poze kesyon, èske jan ECC abòde kesyon jij al Duniel Dimanche lan, li pa parèt sispèk? Oubyen èske se te meyè fason an pou yo te abòde l? Se pa pou san rezon ki fè w wè mwen menm, yè, mwen te klèman di m doute fò Si pat genyen 2 non ke n konsidere kòm 2 gwo palto, gwo pwason oubyen 2 non ke n konsidere kòm 2 gwo potanta, mèsi Gregory Lubin, ke t ap gen tout acharnement sa contre Al Duniel Dimanche. Mwen te jwenn. On mesaj ki vin jwenn mwen kote gen on gwo responsab dwa moun ki trete jij la de koronpi nan sistèm nan. On jij ki gen kantite tan sa a nan sistèm nan, si n konnen l koronpi, poukisa nou pa fè de rapò sou li deja, fè de rapò kont li deja, voye bay CSPJ ki se ògàn ki pou jere sa, epi pou pwosesis sètifikasyon inisye kont li epi gade ki sa yo repwoche l, si pou mete l sou kote pou mete l sou kote, si pou kenbe l pou kenbe l. M panse ke se trè iresponsab de la part de ces responsables d'organisations de défense des droits humains. Pase m pa vle pou nou mete n nan yon sitiyasyon pou y ap di a òganizasyon dwa moun yo gen yon kote yo souche, gen yon kote yo kanpe. Kòmsi lè se moun pa nou oubyen lè se moun ki pwòch nou oubyen lè se moun ki moun pa nou ki enplike, nou oblije jwenn tout fòmil, nou oblije jwenn tout alibi, tout pretèks ok pou n kraze sa. Ok men lè se lòt moun moun nou pa fòseman konnen moun nou pa fòseman gen enterè swa n fèmen je n sou yon seri de bagay oubyen tou nou oryante l nan jan n vle a e m panse si se konsa li ta ye vre jan pèsepsyon an konprann li an monchè nou lwen lide ki ta fè kwè ke n vle yon lòt peyi nou vle yon eta de dwa nou vle yon peyi kote jistis la li menm li jwe wòl li kòmsadwa. Yè m te klèman di l, ni kòm sitwayen, ni kòm jounalis, petèt sa m te di a li pa angaje Radyo Televizyon Karayib, Guerrier du Ciel. M pa p vin la pou mwen ap krache sou travay on jij, sitou nan kad on dosye ki gen pou wè avèk koripsyon. Paske gen twòp nèg ki kowonpi anndan peyi sa a, gen twòp fanm ki kowonpi, gen twòp nèg ak fanm ki se de koriptè. anndan peyi sa. E koripsyon tèlman fè n mal, jodi a nenpòt moun ki ka bay la repiblik yon bon kout men nan kad batay kont la koripsyon an, se ankadre n ta dwe ankadre l. Se ancheri n ta dwe ancheri l. Mwen m pa p di òganizasyon dwa moun yo sa pou yo fè, yo granmoun, se pa mwen ki finansye yo, pa mwen ki ba yo kòb. Men trèzonètman mwen menm, yon jij tankou jij Aldunyèl Dimanch Juska prezan m bay benefis di dout ki anime de trè bòn entansyon ok pou bay peyi a on bon kout men nan kad dosye CNE a. Se on jan n ta dwe fè la pou nou kanpe dèyè l kote nou estime l l ap fè erè oubyen kote nou estime l panche eseye konseye l, eseye ankadre l epi mande pou yo ba l mwayen, mande pou yo sekirize l epi pou jij la fè travay li wi. Mwen e sa m sipoze wi. Se pa le moman pou nèg ap moute radyo ap krache sou jij la pou di jij la se vòlè, jij la son jij ki kowonpi, jij la sesi, jij la sela. Mwen nenpòt travay kap fèt sou jij la si yo pa vini avèk de eleman tanjib m pap repete l pou pèsonn non la. Si yo ap di m konsa ke ah jij sa a se yon jij lè l te jij de pè li te konn pran kòb nan men moun, li te konn kase kou moun, li te konn fè sesi, wè sa yo, m ap tann yo avèk dokimantasyon a lapui. M pa konn si w konprann. M pa pran yo yon nèg ki deside voye monte, ki deside ekri yon bagay oubyen ki deside di yon bagay non. M ap pran yo, pa gen pwoblèm w ap di m 1, 2, 3, 4 men poukisa. Men si se rete w rete konsa, ou jis opine, san w pa genyen okenn done nan men w, okenn enfòmasyon nan men w, epi w panse ke mwen menm Johnny Ferdinand m pral vin la, m pral di konsa, a! Men sa yo di sou jij la, monchè jij la pa bon vre, oubyen jij la sosi, jij la sola. M p ap rann nèg sèvis sa. Pase san w pa rann ou kont, Grégory Lubin, Adjani, lè pa egzanp ou fè l konsa, menm si ta gen dezòd vre, oubyen ta gen ti pwoblèm vre avèk pwosedi yo la, Son pa rann ou kont kritik ou bay jij la, ke se swa nan radyo, ke se swa sou rezo sosyal yo, ou ankouraje si w vle kesyon enpinite a. Son pa rann ou kont. Se kòm si w vle fè jij la pase kòm pa bon an, kòm kowonpi a, kòm koriptè a, kòm bouwo a, ke nèg yo site nan kad dosye sa a. M pa konn si w konprann. Mwen m di sensèman, petèt sa m di a, yon moun ka estime l pa kanpe sou anyen. Men sensèman, pou jan koripsyon fè peyi sa mal, si w ta jwenn yon jij, tande, si w ta jwenn yon jij ki ap fè yon travay ou estime ke l nan bon direksyon an, nou ta dwe kreye kondisyon pou n ankadre l. Lè l panche pou l di atansyon, la w pral mal, fè sa pito, w konprann, eseye mete kondisyon pou li pou l travay tout sa yo men ou konnen si w moute radyo ou pran televizyon epi w di a jij la se afè pa l l ap regle jij la se bagay vagabondaj jij la se sesi jij la se sela enben se ranfòse w ranfòse nèg ki petèt non sèlman gen non yo site. nan dosye a, men 2 nèg tou ki efektivman pa inosan. Pase atansyon, gen moun ki gen dwa gen non yo site men yo pa fòseman koupab vre. M pa konn si w konprann. Men ankò, la yon, la, la ankò se lajistis ki pral detèmine sa. M pa konn si w konprann. E pou m revini sou premye kòmantè m te fè sou kesyon jij la, gen yon ansanm de bagay y ap di de jij la jodi a, poukisa se jodi a? Mwen se sa ki deranje m. Si se yon jij ki te fèk nonmen nan sistèm nan. Si son jij ki te ap enstwi premye dosye l nan sistèm nan, m te ka plis konprann sa k ap di yo. Men lè son jij ki gen plis ke 10, 15 an anndan yon sistèm, lè son jij yo renouvle manda l si w vle yonn ou de fwa, lè son jij ki enstwi de lòt dosye deja, lè s on jij ki rann dè zòdonans de kloti deja, pou n konnen l te gen tout sa yo kòm kalifikatif epi nou pa janm di anyen de li epi britsoukou, briskeman, epi gen on acharnement kont jij la, se lè sa y ap di jij la kowonpi, se lè sa y ap di jij la Se yon jij ki gen lòt motivasyon, se yon jij ki ap mete enterè mesken l pi wo pase lalwa, se yon jij ki pa respekte okenn pwosedi. Kòmsi CSPJ ki te sètifye l la pa t janm konn sa yo de li? Se apati de se dosye menm ke yo gentan tire tout konklizyon sa yo sou jij la? Se la wi mwen menm yon ti jan pèdi a. Yè gen yon zanmi ki ekri m kareman, ki di m konsa, M pa konnen sa map pale a e konnen m pa konn kiyès ki jij al Duniel Dimanche lan. E l li sigjere m sispann defann jij la etc. Kòm kwa m ta al twò fò. M pa reponn zanmi an men kite m pwofite de espas la pou m bay zanmi an yon repons. Si w mande m ki koulè al Duniel Dimanche m pa fouti di w. Si w mande m ki auteur li, m pa fouti di w. M pa konn si w konprann. Si w mande m ki jan cheve l fèt, m pa fouti di w. Si w mande m kote l rete, m pa fouti di w. Ki gwosè l, ki laj li, m pa fouti di w. Si w mande m ki vwa jij Aldunyèl, m pa fouti di w. Donk se laprèv ke s on moun mwen pa konn ni an pent, Ni an penti. M pa konn si w konprann. Kounye a, si nou menm nou gen de bagay nou repwoche jij la, m pa ka fè menm jan avè nou pou m ap vin la pou m ap voye monte. N ap vini avèk eleman yo, n ap di, men kisa n repwoche jij la. Nou pa wè kisa m fè? M pa janm analize travay jij la. ke l se yon òdonans li ta, li ta, li ta, li ta bay, li ta rann, ke se yon envitasyon l ta fè, ke se yon manda l ta emèt. Mwen vin la, mwen bay enfòmasyon apati de done yo. Ki sa m ye pou m ap analize zak yon jij enstriksyon poze nan kad yon dosye? Sa m ye? Jiris m ye? Sa m ye? M pa menm fè dwa non, papa. Mwen di men kisa bagay yo ye, mwen apresye enfòmasyon, m analize enfòmasyon yo, mwen kite pwen de dwa yo pou les juristes, pou avoka yo, pou lòt majistra yo. M pa konn si w konprann. Ban m ba nou yon egzanp. Nou sonje dosye episkopal la? Majistra Martel Jean Claude rann yon òdonans. Se te yon òdonans ki te siprann peyi a. Surprenn peyi a pa paske yo estime majistra te mal travay oubyen majistra rann yon move òdonans non. Surprenn peyi a se parapò avèk sa ki te gentan nan lopinyon. E sa ki te gentan nan lopinyon an tou li te vini a pati de ansanm rapò ke dcpj te gentan pwodui sou dosye a. Nou sonje lè m ap entèveni sou sitiyasyon sa a, sou sijè sa a kisa m te di? Mwen di mwen menm mwen pa gen konpetans pou m ap kestyone òdonans yon majistra. M pa konn si w konprann. Sepandan, m ka poze kesyon pou m di konsa, konklizyon majistra a, pou ki sa l diferan de konklizyon dcpj a? Majistra yo ka reponn, ki ka di m ke pa gen yon lwa ki di ke majistra oblije konkli nan menm tèm ke dcpj. Paske gen de done dcpj gen dwa genyen Majistra pa genyen l, oubyen lè majistra al chache l li wè se pa sa, ki ka pèmèt li a presyon lòt jan. Men mwen m ka poze kesyon sa kòm jounalis, kòm pwofàn. Èske w dakò? Piske se mwen menm, antwot jounalis ki te vin la ki te di men kisa m gen kòm primè nan kad dosye sa, m di men sous mwen onivo de la dcpj, men kisa l di m. E m pa t ap fè manti. Men m di kounye a la si dcpj di konsa ke yo genyen 1. bon jan prèv nan men yo ki fè kwè ke entèl enplike nan tèl bagay, entèl gen pou a tèl bagay, epi m wè majistra di yon lòt bagay. M andwa pou m poze kesyon kòm moun k ap apresye, kòm moun k ap gade. M di, èske se dcpj k ap bay manti? Èske gen de bagay dcpj di l genyen oubyen gen de bagay dcpj mete nan rapò a ke l pa mete a la dispozisyon jij enstriktè a Eske tou dcpj oubyen jij la gon gwoup moun lap pwoteje oubyen gon moun lap pwoteje o pwofi, o detriman padon don lòt? Se kesyon m vle poze. Men an oken ka m pa ka vin la pou m di a òdonans lan pa bon oubyen tou majistra voye vant li nan òdonans lan. M pa gen dwa sa. M pa gen kapasite sa, m pa gen konpetans sa. M pa konn si w konprann. Enben konsa tou nan zak Al Duniel Dimanche ap poze nan kad enstriksyon sa la, m pa gen dwa pou m vin di konsa li bon, li pa bon. M pa konn si w konprann. M pa gen dwa vin di sa. Men si genyen de enfòmasyon, pa egzanp, si demen maten la, mwen gen yon enfòmasyon ki di m jij la pran kòb nan men tèl moun, swa pou mete l sou kote nan kad dosye sa, swa pou retire manda dèyè l nan kad dosye sa, depi m genyen bon jan eleman nan men m, m ap vin la m ap di sa. M pa konn si n konprann non. M ap vin la m ap di sa. M ap di e il faut surveiller Al Duniel Dimanche wi nan dosye a. Dosye a pran lòt tournure la, men Al Duniel ceci, men Al Duniel cela. Lè sa mwen menm kòm jounalis m ap asire m ke sa m pral di a, m gen prèv pou li. Men m pa ka vini m ap voye moute menm jan ak tout moun pou m ap di jij la ceci, jij la cela, menm jan lòt la te kanpe l te di jij la fou. Donk pou m te vin la pou m te fè n plezi, fò m te di jij la fou menm jan avè nou. Nou ta renmen ke m di jij la so konwonpi menm jan nap dil la? Bon lèm fin dil la jij la menm voye papye tenbre ban mwen li dim konsa ke pou mal esplikel nan ki sans nan ki lòt li konwonpi a kisal te fè kisal te di en se nou menm sin gen de eleman nan men nou ki pwouve ke tèt jij la pa dwat ki pwouve ke jij la se lòt bagay lap regle ki pwouve ke jij la gen lòt motivasyon ken metel pou la repiblik wèl pou la repiblik konnenl. E lè sa nap asime on responsabilite. Men si nap fè plon gaye epi nou panse nou pral jwenn on moun tankou Johnny Ferdinand ki pral vin la, ki pral bay plon gaye nou an on sans, ki pral ranfòse plon gaye nou an, je suis désolé. Je suis désolé. Donk jodi a, mwen kwè ke batay kont la kòripsyon anndan peyi a ta dwe l'affaire de tout le monde, de tous les secteurs. Mwen menm mwen pran responsabilite sa a. M pa gen dwa janm krache sou travay on nèg ki anime de bonne intention jusqu'à présent pou bay la République on kout men. nan kad lit kontre la kòripsyon nan peyi sa. Paske si jamè m vin la, pandan jij la ap fè travay li a, mwen ap krache sou jij la, mwen ap di nenpòt bagay sou jij la, oubyen tou m ap kritike jij la, endirèkteman m ap ranfòse enpinite anndan peyi a. Se di m di ke lajistis pa gen dwa, ou konprann, e detèmine kiyès Ki te gaspiye lajan, kiyès ki te vòlè, kiyès ki te kowonpi, kiyès ki te koriptè, etc. M pa ta gen pwoblèm ke jistisyab yo oubyen moun ki epengle yo, ki enplike yo fè valwa dwa yo paske yo menm tou se dè sitwayen d'ordre garanti. Men, sa gon jan pou l fèt san m pa bezwen fè jij la pase pou bouwa! Mwen se sa k deranje m wi. Se kòmsi e jij Aduniel Dimanche ki te pran materyèl CNE yo Se kòmsi se jij Al Duniel Dimanche ki te detounen materyèl yo. M pa konn si w konprann. Mwen jiska prèv di kontrè, mwen bay jij la benefis di dout ke l anime de trè bòn volonte. M pa konn si w konprann entansyon pou bay lavi w li yon kout men. Pandan n ap pale a, pandan n ap bay blag la, jij la, li menm l ap travay. E dènye bagay ki fèt an dat la, ah jij la gen ti bagay li fè la a wi. Jij la gen ti bagay li fè la. Ou konprann? Gen ti bagay l ap fè. Pase yo dim gen de bagay Gila pral fè la e konnya aa monchè e konnya ou pral di bagay sou jij la aa monchè sa w bezwen la papi a hein se konnya la pa egzanp m aprann ke jij la tande byen wi m aprann ke jij la ee rann òdonans la kote l mande ee ministè dèzafè etranjè aprè aprè. Pou yo mande ministè dèzafè etranjè atravè sèvis konpetan li yo pou li pou li ale bò kote peyi ki konsène yo pou mande yo èske moun li enkilpe nan dosye cne yo pa nan lis sanksyon yo si wi fè yon rapò sou yo de manyè detaye pou di kisa kisa yo repwoche yo a tit de ransènyeman. Epi dwòl de koensidans. Dwòl de koyensidans, gon pakèt moun jij la enkulpe nan kad dosye sa a, ki swa gen non yo site nan dosye Petwokaribe a, ki swa sou lis sanksyon entènasyonal yo. Jij la genlè pa son lòt etap la. Li mande Minista Afè Etranjè a, atravè sèvis konpetan li yo, ale bò kote de peyi tankou Kanada, Lèzetazini, La Repiblik Dominikèn, gade èske non nèg sa yo ke l enkilpe nan kad dosye CNE a, ou konprann, èske yo pa nan lis sanksyon entènasyonal yo, si wi ki sa yo repwoche yo? Jij la genlè bezwen yon ti bagay, jij la vle monte yon dosye ki relativman bokou plis solid. Map tounen map tounen sou kesyon manda jij la trè pwochènman. Men mwen menm sa m te vle soti maten an la, si nou gen yon kòmantè ke n ap fè sou. jan jij la ap enstwi dosye a, nou ka toujou fè l san n pa fè jij la pase pou dyab epi moun l ap rele yo se zanj. Menm jan mwen menm mwen toujou gen dimal lè yo rele yon nèg isi lajistis, premye bagay li brandi se pèsekisyon politik. M toujou gen dimal pou m dijere sa. Lajistis rele yon nèg kèlkeswa. Nan dosye a oubyen kèlkeswa atik yo rele w la, premye bagay la pou w di konsa ke a se yon bagay y ap manniganse kont ou, se enstrimantalize, y ap enstrimantalize lajistis kont ou, se sal y ap sal imaj ou, se asasinen y ap asasinen karaktè w. Jan m te di l pa w lepase, kòmsi tout nèg isit nèt Ki te sèvi leta a un moman se sen yo ye se bon moun yo ye tout nèt se bon moun men m panse fòn kite lajistis fè travay li tou mwen menm kap pale avw la la m pa konn kote jij a Duniel vle rive m pa konn kote l ka rive m pa konn kote lap rive men jiska prezan si misye montre ke l ka ede la repiblik ne serès ka travè dosye sa sèlman kite l mache kite lajistis fè travay li sak fè w wè m salye Elegans pati politik AC. Malgre ke se byen malere pou AC, se byen malere pou Cholzer oubyen pou ekip Cholzer ke nan arestasyon jij la konte fè yo se pa Cholzer l kòmanse. Men omwen ou salye elegans pati politik la ki sot son nòt yè la m li. A oken moman ou pa tande yo di w se pèsekisyon politik. Ou pa tande yo di w ke jij la se afè pa l y ap regle? M panse se egzanp sa a nou ta dwe suiv. Yo di w konsa ke 1 yo kwè ke lidè yo a pa gen anyen pou wè a repwoche a sa yo repwoche l yo padon, pa gen anyen pou wè ak sa yo repwoche l yo. Yo di w 2 lidè yo a vle kolabore avèk lajistis, se sa menm ki fè li te prezan pandan dezyèm fwa nan kare jij la jiska vini avèk de papye etsetera pou pwouve kote l jwenn materyèl yo. Yo di w 3, y ap kontinye avèk avoka yo fè sa sa lalwa di yo jiskaske yo jwenn liberasyon li 2 a. Pandan yo kwè ke li enpòtan pou tout moun met men ansanm pou lajistis fè travay li. pou batay kont koripsyon anndan peyi a. Ou ka toujou kritike nan nivo ou vle men sa m kan menm se ankouraje, se yon lin sa m vle pou pran kòm lidè, kòm politik. Lè pa egzanp lajistis rele w, premyèman, Si w santi w pa gen anyen pou w repwoche, prezante. Men si lajistis li menm li estime gen dè evidans tou, li wè l gen dè eleman, mwen m pa konn sa jij la gen nan men l. Jij la gen yon pouvwa diskresyonè etsetera nan jan li petèt ap avanse dosye a, gen bagay li gen dwa fè m pa menm okouran menm. Donk si l kenbe w petèt paske l gen dè eleman, ebyen ba l posibilite pou l mete eleman sa yo sou je e pou brado ou menm si w kapab kontratake. M pa konn si w konprann. M pa kwè ke nou oblije ap ankouraje jan de bagay sa yo a chak fwa on jij oubyen lajistis dan son ansanb vle tande on moun nan kad on dosye, nou vle fè moun nan pase pou on viktim, nou vle fè moun nan pase pou. Linosan san pèsòn, nou vle fè moun nan pase kòm yon moun ki blan tankou lanèj, kòm yon zanj. Mwen m pa, m pa, m pa vle sa. Antouka, mwen menm m te vle retounen sou dokiman ECC a, paske mwen menm, onètman, m yon ti jan pèdi, konesan ansanm de òganizasyon ki fè pati de estrikti sa a, konesan notoriyete yo genyen, konesan ke, konesan sa abitye fè deja nan peyi a. Ou konprann? M pa, m pa, m pa, m pa, m pa t espere ke yo ta prale, yo ta prale nan, nan, nan sans sa. Ou konprann? M pa t espere sa. Sa vin fè ke m di tèt mwen, èske si te gen 2 lòt dosye ki pa t gen non mesye sa yo ladan l, jij la t ap trete, èske t ap gen konpòteman sa parapò a jij la? Kesyon m poze. M aprann ke Minista Afè Etranjè e ta resevwa òdonans sa, e m aprann ke Lèzetazini ta kòmanse e si w vle, vle non, vle, vle, vle, vle bay jij la kèk bagay. Aah! Ou konprann? Ya, gen yon zanmi ki di m sa, m panse sa tou. Zanmi an di m, gen yon pwen ase evoke. a ase evoke nan kominike l la, a mon sans se Ansanm kont lakoripsyon ki ta dwe pran pozisyon sa a. Ou konprann? Nan sans ke ase di konsa ke y ap kite lajistis fè travay li men y ap asire yo ke dwa dwa Cholzer respekte. Men se menm jan tou ECC te gen dwa di y ap swiv dosye a de prè sof ke y ap asire yo ke dwa jistisyab yo respekte. Men kòmanse dantre dje pou w kòmanse di jij la tout kalite koze, di a zafè pa w ap regle, ou gen ajennda kache w, ou gen enterè mesken w ap defann, etsetera. Ou fè m panse avèk ansyen prezidan sa ki te pran radyo pou tonbe jij di jij la tout koze. Kon lè m di konsa, ansyen prezidan sa konpòte l an machann pwason. Premyèman moun yo di m konsa ke e. Fòm pa fòm pa di yon bagay la pou m pa deranje machann pwason yo. Bon lò mwen di sa se paske an jeneral lè w al mache se yon ekspresyon pou di w lè w al nan mache an ba tèlman moun yo ap pale anpil y ap di tout kalite koze y ap joure ou konprann gwo kout pawòl ap pati se nan sans sa a wi kote sa yo k gen koze e ou menm bagay tankou machann yo ap echanje sa k ap echanje a kliyan kliyan k bay move pri ou konprann. Se sa m te vle fè kòm analoji. Yo di m ansyen prezidan fache papa. Yo di a jounalis sa oze trete m de machèt pwason. Yo konnen. Ap joure jij la di jij la koze. An la di w konsa ke jij la pa sou konpòteman, ap plase enterè mesken l nan nivo pi wo pase lalwa. Antouka kite jij la fè travay li kite jij la fè travay li e m pap ban nou manti enfòmasyon k rive jwenn mwen pandan nap fè tout pale anpil sa yo jij la li menm se travay lap travay e jij la di li menm li prale jiskobou pase fòk gen moun ki konprann ke yo pa odesi de la lwa lè lajistis rele w si w pa vini tou.

Kont koripsyon anndan peyi a e moutre sa. Fè l byen. Lè n pran wout sa yo, konprann? Moutre sa. E si n di n ap fè peyi, n ap fè peyi. Konprann? Nou pa t janm di anyen mal de jij la. Kon l ap manyen dosye sa. Kòm zanmi ki swiv kou sa a poze kesyon sa yo pou li, èske jij la pa ka envite responsab òganizasyon sa yo pou vin bay eksplikasyon? Paske yo di jij la ap mal travay. Donk sa vle di yo gen enfo sou dosye a. Èske tou jij la pa ka estime yo fè outraj a li oubyen fè difamasyon? Jakèt di m pa ka fè menm jan avè yo. Talè mwen m gen dwa di l la. Jij la rele m la, li di m tande non Ferdinand paske yo di l ap fè abitrè nan dosye a èske jij la pa ka envite yo vin bay prèv sa yo di a wi si yo di jij la se afè pa l l ap regle ou konprann ya byen di erè iregilarite la lwa tras lè pwosedire lè vwa de reko wi e sa m di mè le CSPJ n a pli le kontwol sou en dosye an enstriksyon mèsi sa son sa son sa son moun ki ki konn domèn nan ki avize ki ki di m sa ou konprann. Yeah yeah Mhmm yeah Ou konprann Yeah yeah yeah Lòt la di m konsa ke o Epi m ap defann jij la M gen pou m wè Mhmm Bagay bagay Bonjou Yeah yeah papa.